Preske 10 an apre eksplozyon World Trade Center nan Etazini, Ameriken potko janm ka retwouve moun ki te kache dèyè atanta sa a. Nan tèt yo, yo te gen yon sèl non, se te Oussama bin Laden. E yo te envesti kò e am pou yo te kapab retwouve nonm sa a kote li te kache an. Plizyè milya de dola ameriken te envesti, men pakont anyen pa t janm mache, yo pa t janm ka jwenn yon solisyon vrèman. Ben Laden te konplètman disparèt nan map lan, pa gen okenn kote nan planèt lan ke yo te kapab retwouve nonm sa a. Men gras avèk yon strateji ki te vrèman haut de gamme, yo ta pral rive dekouvri l e remake egzakteman ki kote li te kache. Men sa pa t osi fasil pou ameriken yo te kapab rive la, e yo ta pral rankontre yon nouvo defi. Aprè plizyè tantativ ke Ameriken yo te fè pou yo te kapab jwenn Ben Laden, yo pa t rive jwenn okenn rezilta, cia ta pral deside fè yon gran poze pou yo te kapab fè yon gran refleksyon e jwenn yon solisyon avèk pwoblèm sa a. Se sa ki te vin lakoz, an 2007, cia ta pral vini avèk yon nouvo plan e ki ta pral pote siksè nan kèk ane aprè. Ide yo an te trè senp, koz yo te di si Bin Laden pa itilize telefòn, si li pa itilize konpitè e li pa fè reyinyon, e an plis de sa yo pa wè l nan lari e tout moun konnen ke li potko mouri, se kijan l ap viv e kijan li fè kominike. Malgre absans Ben Laden nan je ameriken yo, li te toujou ap fè videyo mete sou kasèt bay patizan l yo pibliye pou li, yon fason pou yo te kapab toujou kontinye avèk misyon an, menm lè li menm li pa t nan gwoup sòlda yo, men pa kont pou gwoup sòlda li te gentan fòme yo, te kontinye fè tout misyon yo e akonpli sa a jan ke li te vle. Aprè gran lojik ke CIA te vin fè a, yo te vin panse ke Ben Laden pa itilize lòt mwayen ke mesaje. Se yon ekip moun de konfyans kap pataje yon enfòmasyon an sekrè pou yon moun ki kache oudiwens pou yon sektè an jeneral. Avèk ide sa a, seri a te lanse yon rechèch pou bat pou dekouvri kèk mesajè nan mond lan, men yo te plis panche sou peyi Pakistan avèk Iran paske yo te toujou panse se la ke Ben Laden kapab kache akòz ke yo te toujou konnen ke Taliban yo t ap pwoteje li, donk si gen yon meyè kote yo te kapab kache l, se t ap nan peyi Pakistan. Seri a te ekipe de plizyè aparèy ki te posede tout dènye teknoloji yo alepòk pou yo te kapab rechèche kèk moun yo wè k ap fè dèz aksyon mesaje yon fason pou yo te kapab suiv tras yo. Gras avèk yon lis de kontak mesaje ke peyi Pakistan ta pral livre a seri a, yo ta pral travay anpil sou tout apèl e tout mesaj moun sa yo ap fè yon fason pou yo te kapab bat pou yo wè si yo kapab lokalize yo e yon fason pou yo te kapab konprann sa ki ap mennen toutbon vre. Men pakont, yo pa t janm vrèman jwenn anyen ki enteresan, sèlman yon non ki t ap plede site anpil, se te Alkouati. Non sa a se te youn nan pi gran mesaje ki te nan peyi Pakistan e ki te kle spesyal pou mouvman al-Kaida a ki te fòme pa Ben Laden. Travay li se te pran enfòmasyon nan men Ben Laden e yon fason pou l pote l bay lòt gwoup yo pou lòt patizan yo ka kontinye travay e fè misyon an jan Ben Laden mande sa a. Apre anpil tantativ, Seyyad apral rive koute yon apèl kote yon mesajè t ap pale e li te repete yon fraz ki te vrèman fè anpil moun fokis sou li kote ke li te di li rejwenn rès patizan li yo. Seyè a te gentan mete an tèt ke moun sa a pa ka lòt ke Al Kuwati, paske si tout fwa li di li rejwenn lòt patizan yo, se sur ke se moun sa k ap travay avèk Ben Laden ki rejwenn lòt gwoup patizan yo. Byen rapid, san ke seyè a pa t gen okenn imaj de li, yo t ap chèche lokalize l pa mwayen de telefòn ki te nan men l yo, malgre ke li menm li te itilize yon gwo strateji pou yo menm pou yo pa t ka rive lokalize l. Aprè plizyè tan yo te fè ap swiv apèl li, swiv mesaj li, yo te rive lokalize l e wè kiyès li ye vrèman, yo ta pral kòmanse fè yon ankèt pwofon sou li san ke li menm li pa t janm rann kont. Gras avèk gran dekouvèt sa ke CIA te fè an, yo ta pral anfen jwenn yon pis Pou yo te kapab kontwole e rejwenn Ben Laden kote ke li te kache nan mond lan. Yo te rete ap kontwole mesajè sa de jou an jou, minit an minit, yon fason pou yo te kapab kontwole tout aksyon li yo e kontwole tout mesaj lap voye e osi tout apèl lap fè avèk nimewo li yo. Bann mesajè Ben Laden nan te vrèman fonksyone nan yon fason ki te vrèman pwofesyonèl e se sak fè CIA te vrèman gen anpil difikilte pou l te kapab remake yo lè pou yo kominike antre yo Yo jis pran yon papye ki ekri tout pawòl ke yo pral di moun nan, e yo pase yo mete l nan men moun nan e yo menm yo pa menm kanpe pale ansanm avè l, yo tou deplase. Nan zòn kote Bin Laden nan, yo pa t janm gen aksè pou yo ouvè telefòn nan zòn sa, se te sèlman Al Kouati ki te pi prè l e pou l kapab fè yon apèl, li te oblije kouri anviwon 150 kilomèt de distans, Avan menm pou l te ouvè telefòn li, Kelly ta pral itilize yon lòt mwayen ankò pou yo pa t ka lokalize l. Li te souvan konn ale nan sibèkafe yo, men pa kont li te vrèman yon jeni, lè Kelly fin sèvi avèk yon computer li pa kite okenn tras li sou li. Li te menm gen pwòp kat memwa pa l, lè Kelly vini pou si tout fwa l ap telechaje yon bagay pou se sou kat memwa pa l lan li mete l, yon fason pou l pa t gen anyen ki rete sou computer a, ni sou okenn sit wèb ke li te ale. E aprè anpil rechèch ke Seyi a te fè sou li, Se raman pou yo wè l antre nan yon sibèkafe de fwa nan yon mwa. A chak fwa yo fin itilize yon sim pandan yon jounen, yo tou kase l e yo tou boule l, yon fason pou yo pa t rann lavi yo konplike pou si tout fwa gen yon moun ki t ap suiv yo. Men yo ta pral tonbe nan yon gwo pyèj ki ta pral lakoz se yo menm ankò ki te mennen CIA nan kay egzak kote Ben Laden t ap viv la. Seri a te itilize yon aparèy ki vrèman sofistike ke yo pa janm vle bay non li, pou yo te kapab kontwole alkouwa Ti nan tout pakou ke li t ap fè nan machin li an. Donk, yo te mete aparèy lan filme l 24 sou 24, e sa te vin fè li te rive filme l jiskaske li te rive antre lakay li. E se nan kay sa a ke yo ta pral dekouvri tout bagay. Pou yo te kapab gen kontwòl tout kay la an jeneral, yo te itilize yon dron ki te vrèman envizib nan rada peyi Pakistan e tou anpil lòt teknoloji ki te kapab kapte yon imaj e voye l dirèk bay Ameriken yo Etazini yon fason pou yo te vrèman gen yon travay otgam nan men yo. Aprè dekouvèt de kal kou atik e seri a te fè a, yo pa t jwenn anyen vrèman ki te enteresan paske Bin Laden te sèlman kache anndan kay lan e li pa t janm soti fasil nan lakou a. Men pa kont, yo ta pral kite kamera 24 sou 24 sou kay la san ke okenn nan moun yo pa rann kont e san ke Leta peyi Pakistan pa gen kontwòl si Ameriken ap fè yon travay nan peyi yo a. Seri a te rive filme tout sa ki te nan lakou an, e se sa k fè yo t apral remake ke nan lakou sa a moun yo te gade pwòp bèt pa yo, kiltive pwòp afè pa yo, e seri a t apral menm remake gen plizyè lòt moun k ap viv nan kay la. E byen rapid, yo t apral remake yon fanmi Ben Laden ki se te yon frè li, e yo te vin gen yon gran rezon pou yo te kapab si ke Ben Laden pa lòt kote ke nan kay sa, ke li te kache depi plis pase 10 an, ke Ameriken ap chèche l tout kote, yo pa t janm ka jwenn li an. Kay sa an tèm de sekirite li te vrèman byen pwoteje, se pa nenpòt moun ki te kapab antre ladan l. Li te anviwon 800 mèt de baz Taliban yo nan peyi Pakistan, donk a nenpòt ti bri bal ki te fèt yo t ap tande byen rapid e yo t ap fè vit debake sou gwoup moun ki vin fè aksyon sa a, yon fason pou yo te kapab pwoteje Bin Laden de tout atak. Donk nan yon sans, misyon pou te kapab antre pran Bin Laden nan, li te vrèman enposib pou Ameriken yo. Men gras avèk yon gran strateji, sa ta pral rive posib kanmenm pou yo te kapab antre nan kay la. Dekouvèt sa a te vrèman enpòtan pou CIA an paske apre prèske 10 an ke yo t ap fè rechèch sou Bin Laden, yo te anfen twouve yon pis e yon pis ki te vrèman trè sur pou yo menm, e yo pat pran tan pou yo te kapab pote nouvèl la ale bay prezidan Etazini an alepòk ki se te Obama. Kòm dosye Bin Laden nan te vrèman yon priyorite pou gouvènman Obama a, yo te vrèman eksplike l tout bagay e yo te montre l anpil imaj ke yo filme nan lakou an, yo te montre l fanmi Bin Laden yon fason pou l te kapab kwè e bay otorizasyon pou yo te kapab al atake kay sa a. Men pa kont, Prezidan Obama pa t kouri di yo pase alaksyon konsa, li te mande direktè cia ki plan yo genyen pou yo kapab antre pran Bin Laden nan kay sa a e konfime vrèman ke se li yo detwi pou yo kapab pwouve sa a tout nasyon an. Direktè cia a alepòk te pwopoze Prezidan Obama 3 plan, premye ide a se te kolabore avèk Leta Pakistan yon fason pou Leta te ede yo e fasilite yo pou yo te kapab rive antre pran Ben Laden san okenn pwoblèm, yon ide ki ta pral byen vit rejte pa tout manm yo paske yo te gentan met an tèt si leta Pakistan konnen ke yo lokalize Ben Laden l ap gentan fè l deplase paske yo te met an tèt ke se yo menm ki kache Ben Laden depi tout tan sa. Dezyèm ide an se te bonbade kay la antye avèk misil, men pa kont anpil nan yo te poze tèt yo kesyon si tout fwa yo bonbade kay la kijan ke yo pral fè pwouve a tout mond lan ke se Ben Laden vrèman yo touye. Donk ide sa a te vin mete sou kote, anpil nan yo pa t vle chwazi l vrèman. Twazyèm ide an sete chwazi meyè sòlda elit nan lame amerikèn nan yon fason pou yo ta kapab voye yo al atake kay lan e antre pran Ben Laden vivan ou mouri. E anfen, yo ta pral deside pou yo pran plan 3 a, ki vrèman sete yon plan riske nonsèlman pou sòlda yo, men pa kont pou peyi Etazini, paske si tout fwa Leta Pakistan dekouvri sa, se t ap vrèman yon gwo pwoblèm. Prezidan Obama pa t vle laprès okouran de anyen k ap pase, paske li pa t vle pou okenn moun te pale de sa, yon fason pou nouvèl lan pa t gaye byen rapid nan tout mond lan, e pou yo pa t fè Bin Laden deplase kote ke li te ye a. Donk tout aksyon sa yo t ap fèt an sekrè, yo pa t janm devwale yo okenn kote. Yo te seleksyone tout meyè sòlda nan elit 6 lame amerikèn nan yon fason pou sòlda sa yo ta kapab fè misyon yo, paske se sòlda sa yo te remake ki te pi fò nan lame a. Se yon misyon ki te vrèman trè danje pou yo fè, koz yo te gen pou antre nan kay la avèk tout zouti yo, tout materyèl yo, pou yo te kapab antre e pran Ben Laden vivan oubyen tou tire l, men pa kont pou yo te gen prèv ke se li yo tiye, e pou yo te kapab fè sa, Fòk yo te itilize yon rapidite ki te vrèman ekstrèm, yon fason pou lame Pakistan an pa t gentan debake sou yo, paske jan m di nou an li te sèlman a 800 mèt de distans. E sa ki te vrèman parèt danje pou yo, tout sòlda ameriken yo te kapab mouri lòt bò a avèk yon senp eksplozyon. Obama te vrèman santi li sou presyon, li te òdone pou yo te kapab travay a fon sou dosye a, Yon fason pou yo te gen plis prèv pou yo te kapab pwouve l vrèman ke Bin Laden nan kay ke yo sible a. Yon lòt bò, sòlda ameriken yo te vrèman antrene pandan plizyè semèn, plizyè stil de antrènman te fèt, yon fason pou yo te kapab santi yo vrèman prè pou yo te kapab al fè misyon sa a. E nan Nevada, nan Zòn 51 nan peyi Etazini, yo te fè yon lokal ki sanble ak kay egzak kote ke yo ta prale a, yon fason pou tout sòlda yo te kapab antre e kontwole kay la de pyès an pyès, Paske jan m di nou an, Ameriken te vrèman itilize anpil aparèy ki te pèmèt yo filme kay la tout antye. Zye bande, nan fè nwa, sòlda yo te vrèman pratike tout stil de antrènman pou lokal la pou yo te kapab byen konnen yo de pòt an pòt, de fenèt an fenèt, kote yo prale a egzakteman. Men pa kont, okenn sòlda pa t konnen ki moun yo pral chèche nan kay sa a, paske jan m di nou an, yo pa t vle okenn moun okouran ke se Ben Laden yo pral chèche, yon fason pou enfòmasyon an pa t pase de bouch an bouch, sèlman de chèf ki responsab yo ki te konnen egzakteman ke se Ben Laden y ap travay pou y al pran nan lye sa. Obama te gen pou l bay yon dènye pawòl pou l te kapab deside Èske l ap kite sòlda yo ale sou tè etranje sa a e asime l pou l responsab nenpòt sa ki pase? Paske yo pa t vrèman gen yon gran imaj de Ben Laden, pou yo te kapab konfime a san pou san ke se li menm ki t ap viv nan kay la, men pakont yo te gen anpil lòt ti prèv ki te montre yo egzakteman ke Ben Laden pa lòt kote ke nan kay sa a. Chèf sòlda elit lan li menm nan ka pa l te deside ke l ap atake nan yon jou swa, e se nan yon jou swa ki pou pa gen okenn lalin. Donk, li te vle atake nan yon sware konplètman obski pou yo te kapab gen kontwòl tout bagay. Yo te fè kòmand nouvo elikoptè ki te fè mwens bri, nouvo zam avèk anpil lòt aparèy nesesè ke tout ekip lan t ap bezwen pou yo te kapab fè gwo misyon sa a. Plan an te vrèman byen planifye, tout bagay te prè, yo sèlman t ap tann fe vè nan bouch prezidan Etazini an ki se te Barack Obama. Se te yon desizyon ki te vrèman difisil pou l te pran, men ofinal li te di wi, li ba yo aksè pou yo antre nan peyi an al atake e osi pou yo kapab jwenn Bin Laden e li te prè pou li kapab resevwa nenpòt konsekans lan Donk nenpòt erè ki te pase an, Etazini li menm li te prè a responsab sa. Aprè plis pase 8 mwa ke yo te fè ap kontwole kay sa 24 sou 24, ke yo te sible ke Bin Laden se ladan l ap viv, nan nwit premye me 2011 lan, sòlda yo te deside pati nan elikoptè pou yo te kapab al atake Bin Laden ke okenn ameriken pa t janm wè depi prèske 10 zan. Nan Mezon Blanch lan se te vrèman yon gwo strès, Obama te fè reyini tout moun ki jwe yon wòl enpòtan nan peyi an yon fason pou l te kapab ba yo nouvèl lan e yon fason pou yo te kapab swiv li an dirèk de tout sa k ap pase yo tou. Se nan moman sa li te mete yo aklè ke li otorize pou yon lame al atake yon kay ke yo sible ke Ben Laden ap viv ladan l e pa kont kay sa a nan peyi Pakistan. Donk tout moun te vrèman etone, tout moun te vrèman sou tansyon koz si sa pase mal se t ap vrèman yon gwo pwoblèm Nan peyi Etazini, tout elikoptè te anlè, yo te vole nan nivo pou rada pa t ka detekte yo. Yo te rive sou kay lan egzat yon fason ak yo ta kapab ateri e antre nan kay la al fè misyon ke yo vin fè a, men pa kont yon gran trajedi ta pral pran nesans. Premye elikoptè ki te rive a te vrèman pèdi kontwòl li, sa te lakoz ke li te mal ateri ke li t al tonbe nan lakou a, chans pou yo li pat tou eksploze, sa ki te vin fè tout sòlda yo te gentan kouri sòti ladan l e okenn nan yo pat mouri vrèman. Sa te vrèman fè yon gwo bri, sa ki te lakoz ke tout moun katye an te leve ap fè plis bri toujou, yon fason pou sòlda Taliban yo te kapab okouran ke gen yon aksyon kap fèt ke yo pa konprann. E janm di nou an, a 800 mèt de distans, Tout sòlda Taliban yo te la, donk a nenpòt moman yo te kapab kouri rive sou sòlda Etazini yo yon fason yo t ap eksploze yo byen fasil. Sòlda elit yo te kontinye misyon an san kè sote e yo te kontinye atake kay la jan ke yo te gen pou fè sa. Yo te kraze kadna pou antre, pòt ki te lòk ke yo pa t ka louvri yo, yo eksploze yo avèk bonm ke yo te mache ansanm avèk li yon fason pou yo te kapab antre nan kay la. Depi sou premye moun ki te tande bri ki te kouri sòti nan kay ki te rive sou yo an, sòlda elit yo te gentan tire sou li, yo te mete l atè, e byen rapid yo t apral remake se te al-Kouwati ki se te youn nan mesaje sekrè Bin Laden yo. Sòlda yo te kontinye antre afon nan kay la, e menm kote a yo t apral rankontre avèk frè Bin Laden nan ki t apral tire sou yo, men pa kont youn nan sòlda elit yo te gentan tire l nan tèt, sa ki te lakoz li te mouri byen rapid. Nan peyi Etazini li menm nan menm moman an strès lan te vrèman wo nan Mezon Blanch lan akoz ke yo te pè pou kay lan pat gen yon bonm ladan l yon fason pou tout sòlda yo pat eksploze anndan an paske majorite nan yo te anndan pou yo ta pral fè misyon an ki se te chèche Bin Laden e pran l vivan oubyen mouri e ofinal nan dènye etaj lan yo ta pral remake yon moun e yon sòlda elit te gentan di a klè ke sa se Bin Laden fò n rive sou li moun lan te arive deplase li kouri antre nan yon lòt chanm Men pa kont tout sòlda elit yo te gen tan antre sou li. E chans pou yo, se te Ben Laden ki te nan chanm sa a, ki te vrèman byen sekirize e okenn moun pa t ap ka gen aksè antre ladan l. E san reflechi, san poze kesyon, sòlda elit ameriken an pa t menm fè ide pou l te kapab arete l, li te jis tire plizyè bal sou li, sa ki ta pral lakoz lanmò Ben Laden. Tout moun te vrèman soulaje apre aksyon sa a, men pa kont sòlda yo te byen rapid fè foto, voye ale, yon fason pou yo te kapab verifye èske se li vrèman yo tire, pou yo te kapab soti nan kay lan e pran kò a pou yo te kapab ale ansanm avèk li. Elikoptè ki te mal ateri an te koute Ameriken yo anviwon 60 milyon dola ameriken e li pa t ka mache ankò pou yo te kapab retounen. Ameriken te wè se twòp sa pou l te kapab kite elikoptè sa a pou sòlda Taliban yo te kapab jwenn li, sa ki te vin lakoz yo te mete plizyè bonm ladan l e yo te eksploze l. yon bri ki ta pral reveye tout sòlda Taliban yo e byen rapid yo te debake sou tout sòlda ameriken yo. Chans pou sòlda ameriken yo, yo tout te gentan pran lòt elikoptè an, yo te gentan vole distans pou sòlda Taliban yo te rive nan lokal la. Donk lè yo rive yo te sèlman jwenn tout dega ke sòlda ameriken te kite pou yo. Kèlke zè de tan aprè, avan menm tès ADN te fèt nan kò a, Pou yo te kapab verifye aklè ke se Ben Laden yo tire, diskou Obama te gentan prepare pou l al bay nouvèl la avèk tout nasyon an e osi avèk tout mond lan. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al Qaeda.

Aprè plizyè milye de moun ke Ousama Bin Laden te detwi nan mond lan, nan lannwit premye me 2011 e 2 me pou kèk peyi ke li te gentan jou, li te arive mouri pa bal de yon sòlda elit ki te fè pati de lame ameriken. Mèsi a ou menm ki gade video sa jiska la fen ki aprann anpil sou lanmò Ben Laden e si w fenk dekouvri chanèl sa mwen ankouraje w abòne ansanm avèl e aktive ti klòch la yon fason pou w pa rate okenn video sou chanèl la se te yon gran plezi pou m te kapab pote video sa pou nou babay tout moun m ale n ap tande m ankò nan yon lòt video sou menm chanèl sa ki se